Map komanse video sa pou mwen ekskizem oprè de Janmsot. Janmsot pa di Joverlin koman l fè kite itilize non papa l, koman l fè kite vòlè entènèt la itilize non papa l pou yo fè lajan. Kisa bagay la ye? Mwen ekri on liv sou Jovenel Moïse, yon liv pou timoun. Kisa ki te enspire m ekri liv la? Mwen ekri liv la paske istwa Jovenel Moïse la tèlman gen sèn vyolans ladan l, ou pa ka eksplike timoun yo istwa a, sitou timoun ki leve nan dyaspora a. Mwen ekri on liv bileng, an anglè ak an kreyòl, pou kapab eksplike timoun yo istwa, kisa rèv Jovenel la te ye, e poukisa yo touye Jovenel. Mwen retire tout sèn vyolans yo, mwen itilize langaj timoun, pou timoun kapab konprann. Apre video ki fè yè a, jan m sot la al chache tout enfòmasyon pou mwen, li wè m s on nèg ki klin. Lè m di klin, m s on nèg ki san pou san klin. Se yonn nan rezon lè m te gen posibilite pou m te kite Ayiti, m pat ale Ozetazini. Se paske m pat gen mwayen pou m te ale Ozetazini. mwen te fè on lòt refleksyon. Paske sistèm sa nap pale de li a, son sistèm frekan kote tout moun gen libète pou fè epi di sa yo vle ou pa gen libète. Lè misye al chache li jwenn mwen epi li lale sou sou Amazon, yon yon store m genyen sou Amazon. An pasan, si w ta renmen wè liv sa, map mete link lan nan deskripsyon an li disponib sou Amazon. Ou menm tou ki jiska prezan anglè ap frape w atè paske w pa ka konprann anglè, ou gen pitit ou di l kreyòl ap frape l atè, mwen gen on liv ki fèt an kreyòl ak anglè pou timoun ak granmoun, m ap mete link lan tou pandan w al sou paj la ou ka tou pwofite gade li. Mèsi. Li la li ale li pran on li pran liv la epi li poste l li di Joverlin kòman Joverlin fè bay moun dwa ap itilize non papa l oubyen vòlè entènèt pou itilize non papa l pou yo fè lajan. Ban m di jan m sot ba, premyèman, latikl 28 de lakonstitisyon 1987 ban mwen dwa a lapawòl, li ban m dwa pou mwen eksprime sa m panse libreman san kontrent. M ka fè li nan yon dokimantè, m ka fè li nan yon liv, m ka fè li nan radyo, m ka fè li pa nenpòt ki mwayen. Dezyèmman, sa a se yon kou de dwa pou pwopriyete entèlektyèl. Donk, genyen de moun ki pral fè bri, k ap di men poukò w di w etidye dwa? Men s on bagay ou dwe konnen, se ke le non de Jovenel Moïse tanke prezidan de la Repiblik, li tonbe nan kategori de lenterè piblik. Sa vle di, nenpòt moun gen dwa pou yo fè kòmante, pou yo kòmante sou non Jovenel Moïse jan yo vle san pa gen kont. Yo pa bezwen otorizasyon ni Martine Moïse, ni Joverlein Moïse, ni pòch lòt pitit Jovenel Moïse. Nan ka yo te ka atake mwen an jistis, se ka kote mwen itilize non Jovenel Moïse, kote m bay manti sou Jovenel Moïse. Sa se yon premye ka. Dezyèm ka, se si. Wi mwen ak mwen atache non Jovenel Moïse mwen itilize li a dè fen komèsyal komsi mwen itilize nan mwen itilizel nan nan piblisite mwen fè 2 zavata pou fè piblisite pou mwen konsa yo ka atakem nan jistis twazyèm kote yo ka atakem nan jistis ankò se si mwen pran mwen asosye listwa ak non Jovenel Moïse sa vle di mwen ekri liv la mwen di Jovenel Moïse te patisipe nan èv la lè sa yo ka. pa atake lajistis. Donk, etanke Ayisyen, mwen gen dwa pou mwen kòmante sou Jovenel Moïse, mwen ka fè kòmantè a jan m vle. Donk, ou di m eti je dwa, m panse sa yo se de nosyon de baz ke ou ta dwe konnen an reyalite si vrèman ou fè tout tan sa a ap etidye joundia.

Jenerasyon k ap monte a, li gen, entènèt ap gen yon enfliyans ekstraòdinè. Lontan, mansonj te konn rete nan yon chanm, se swa w te li l nan yon liv, men jodi a, mansonj vin pwopaje alasegond. Gen de bagay, lè w repete yo, si pa gen yon moun vin fè deba avè w, omwen pou w montre w ke sa w di a petèt pa vrè, donk gen posibilite pou li aksepte. T kòm bebe. Lè yon timoun ap grandi gen li ouvè entènèt la epi li tande yon moun di, yon enfliyansè ki di ke pou yon moun prezidan fòk ou vrayaje e se paske fòw tèt ou klè, yonn nan fason oubyen sèl fason pou tèt ou klè fòk se vrayaje pou vrayaje pou wè mond lan pou tèt ou klè. Donk li vin tounen yon bon prensip. E sa vin bay yon bann moun k ap viv nan dyaspora ki te gen tan panse deja yo se yon gwo moun lefèt ke yo vwayaje, sa vin bay moun sa yo notoryete, fè yo panse ke jodi a, bon etandone ke m vwayaje m wè bèl bagay, mwen ka vin prezidan. Nou wè plizyè egzanp kote genyen de manti ki bay, manti sa yo adopte kòm verite alaveni. Pa egzanp, Benjamin Franklin, père fondateur de la nation américaine, an 1748, ekri on esè ki titre Konsèy yon ti granmoun ap bay yon jèn gason. Ladan l, li di, The time is money. Tan egal a lajan. Tout moun retire l nan kontèks li vle di l la. E jodi a, m ta di sistèm matris la, sistèm boujwazi tradisyonèl la ki E 5 pousan ki kenbe mond lan an otaj la, yo fè lajenès kwè fòk yo al travay chak jou paske fòk yo echanje tan pou lajan. Alòske sa di literalman ke ou dwè vi ou fè vi ou ap chanje ap chanje tan pou lajan paske tan pa egal a lajan. Tan li enfiniman siperyè avèk lajan. Sa se yon lòt deba pou yon lòt video. Donk sa mwen vle di sèke ou wè sa a li vin aksepte kòm verite de manyè. an jeneral paske pa t gen pèsòn moun ki te pale li byen. Kounye a, mwen gen yon moun m ap travay avèk yo pou esplike moun sa yo, pou retire mindset sa a nan tèt moun sa yo kote tan pa egal a lajan. Ou pa ka fè vi w ap chanje tan, w ap chanje tan pou lajan. Paske ou gen yon kantite tan ki limite ki se 24 è, e ou gen yon kantite tan sou vi ou ki limite. Nèg anlè a, li ba w yon kantite tan. Men sa ki dwòl la, ou pa konn ki kantite li ye. Men sa ki enteresan, chak jou ki pase, ou pèdi yon moso ladan l. Donk fòk ou itilize l de manyè sa. Kounye a, imajine moun pa genyen yon kantite lajan ke ou ka fè nan yon jounen oubyen nan yon peyi. Ou ka fè 100 bilyon dola, ou ka fè 400 bilyon dola. Donk, si, si tan egal a lajan, sa vle di tan dwe gen menm valè avèk lajan. Alòske se pa vre. Paske tan limite, lajan pa limite. Donk, tan pa ka egal a lajan. Nou konprann? Donk, kounye a la, men moun nan fè tout vi l l ap tande sa, li viv selon sa. E poutèt sa ki fè ou wè gen de moun, lè yo pa gen lajan, yo al travay. lè lajan yo fè a pa sifi yo chache yon lòt djòb. Ofinal yo fè tout vi yo y ap kouri, y ap kouri dèyè lajan, y ap chanje tan pou lajan epi yo pa janm yo pa janm jwenn lajan e yo toujou ap viv nan mizè. Donk se paske se yon manti ki te bay depi okòmansman e manti sa a pa t gen moun ki te tchalèj li ki vin bay pwoblèm nan. Se rezon sa a ki pèmèt mwen te fè videyo sa a jan m sot la. Mwen pa t fè videyo a pou fè bif avè w. Mwen kwè ke mwen menm avèk ou nou gen menm. Volonte. Volonte wè yon peyi chanje. Volonte wè yon Ayiti chanje. Si gen yon bagay mwen toujou vle envite avèk tout moun ki renmen Ayiti, tout moun ki gen volonte pou Ayiti chanje, se fè bouch ouvè avèk yo paske li pa fè pyès sans pou mwen avèk ou ap batay pou menm bagay epi se mwen menm avèk ou ki vin ènmi.